an Ayiti epi la kestyon de asirans, asirans de veyikil. Se sou 2 bagay sa yo nou pral fon ti rale jodi an. Premye bagay ke nape pale se sou la kestyon de la sikilasyon. Premye pwoblèm ke nou genyen nou gen yon pwoblèm de wout. Tout moun konnen l, nou pa gen wout. Sa n genyen yo se de koridò ke nou genyen, men m panse tou si gen moun k ape dirije kapab yo kapab ebyen jere l byen, jere l byen tout kesyon blokis yon moun k ap soti ar ebyen Bon Repo, yon moun k ap soti Kafou, yon moun k ap soti Petyonvil ebyen pou l rive anba lavil lan Lap fè 3 zè tan, 4 è de tan, 5 è de tan nan wout, sa vle di pou yon moun soti Bon Repo pou rive ebyen anba lavil lan, yon wout de 15 minit, ou ka fè ale vini, ou ka fè pou ale vini ou ka fè 6 zè de tan pou sèlman ta al achte yon bagay lavil lan pou retounen. Kafou ankò se pli mal, se konsa sa ye. Men nou panse ke genyen mwayen pou sa pa ta konsa dan la mezi ou ta genyen moun vreman kap jere sa yo rele sikilasyon an Ayiti. Premye pwoblèm nan se ke nou pa genyen vreman de polisye ki vrèman fòme pou sa nan kesyon sikilasyon an Ayiti. Si w resi wè yon polis nan lari an, se lòt zafè l l ap regle oubyen anfen li pase sirèn li pase li menm li bezwen pase. Li pa nou pa genyen vrèman kòm sa te ye lontan, nou pa genyen de polisye vrèman de la sikilasyon, de moun ki ke yo aprann sa de moun ki konnen sa, paske tout bagay yon moun pou fèl, pou fèl byen fòw aprann ni, fòw konnenl. Ou pa kab pran yon nèg ki pa konn anyen nan sikilasyon de fwa gen de polisye menm kondwi yo pa konn kondwi, epi ou pran nèg la kounye a ou ta vin metel nan lari an. Donk se se se sa se yon aberasyon. Eeuh lènpòtan se ke nou bezwen de

Nou bezwen sa, sa te nou te gen lontan, m sonje mesye sa yo te an ble, ble, ya, yo te gen inifòm yo konsa ki te konnen ebyen e jere e kesyon sikilasyon. Nou gen pwoblèm kote ke nou pa gen, nou pa gen feu pou la sikilasyon, anfen sa nou rele limyè nan lari yo, E kote ki pou pèmèt machin nan gen limyè vè pou li ale, gen limyè jòn kote ki prèske pral bò wouj lan, e gen limyè wouj kote pou tout moun kanpe. Kèlke tan de sla, m te wè ke yo te mete kèlke pano solè nan lari an ki te pèmèt ke limyè yo fonksyone, men m pa wè yo ankò. E nan menm moman sa a tou, m te konn wè de zòm anba limyè wouj yo, depi yo wè limyè a fè twòp tan, yo pase kareman. Ou wè tout nèg antre tèt yo, pa gen moun ki respekte anyen. Le pwoblèm se ke pa genyen yon polisye ki anfen ki la pou sa, tout moun fè sa yo vle, se lanarchi, e anfen sitou nan la kesyon de sikilasyon se lanarchi nèt ale, pa gen moun vrèman ki responsable de sèt kestyon. Mezanmi, moun ki responsable sikilasyon nan peyi Dayiti, mwen panse ke li enpòtan pou ke nou genyen de polisye fòme, si nou pa gen moun ki pou fòme yo an Ayiti, chache de bourse, oubyen peye lajan pou nou voye yo dan de peyi kote ke yo ka al aprann sa yo rele sirkulasyon pou ke nou kapab vin fè epi li enpòtan egalman pou nou mete limyè nan lari an, limyè kap pèmèt trafik yo fèt, kap pèmèt ke ebyen E machin yo fonksyone byen. Moun janbe lari nenpòt kòman, tout sa yo tou, fòk sikilasyon rantre ladann tou, aksidan ap fèt tout lajounen, e sa se yon pwoblèm ke li ye. Fò nou mete prensip yo mezanmi, nou kapab, nou te gen yo deja, poukisa nou pa retounen ansanm avèk yo? Si a chak fwa ou tande de gouvèneman youn monte lòt desann se menm bagay la pa ganyen moun kap panse pou anyen pa gen moun kap di anyen tout moun se kòmkwa toutè nòmal se kòmkwa toutè byen fè se kòmkwa anfen toutè toutè byen e konsa m wèl paske si yon gouvèneman ale yon lòt vini epi se toujou menm bagay sa vle di toutè byen. Donk, anfen, finalman, mezanmi, mwen m panse ke fò nou panse ak kesyon sa, sikilasyon, si se 2 vwa ke nou genyen, youn monte, youn desann, ebyen, poukisa k fè pandan ke vwa monte a li bloke, epi moun nan l ale l pran vwa desann nan pou l pase ladan l, pou li ale? Ebyen, se w bloke w vin bloke lari a plis. Si te gen polisye nan lari an, des polices de la circulation, ki te nan lari an, ebyen moun nan pa t ap pèmèt li fè l, fè l konsa. Si moun nan ta fè l konsa, ebyen l t ap pran yon kontravansyon. E pran kontravansyon an, m di n sa deja, fò nou retire kò nou nan kesyon arkayik lan. Mezanmi, fò n mete nou, anfen, fò nou update enfòmasyon yo, kote ke tout moun sou konpitè, nou gen yon peyi a ki enfòmatize, Kote lè n ba yon moun yon kontravansyon, nou pa menm bezwen pran lisans lan nan men l e ke moun sa a l konnen fò l al peye paske li anrejistre, nou gentan konnen bagay la gentan monte deja nan sistèm nan, moun sa a li dwe pou l al peye toutswit. Si l pa al peye, kounye a la moun sa a y ap arete l mete l nan prizon paske se sa l ye, se lalwa. Donk lè w pran lisans moun nan nan men l, kòman moun sa a li menm li pral fè kondwi nan lari an? Donk ou pa ka retire moun nan nan biznis li. Sa ka rive, moun nan ka komèt yon enfraksyon, moun nan ka komèt yon erè, men sa pa vle di pou otan ke ou retire moun nan nan lavi. Gen de moun se sou volan machin nan li viv. Donk fò, pa gen anyen la mezanmi ke nou pa kapab fè pou ke tout moun gen enfòm. Se poukwa lane dènyè, anfen la fwa dènyè, dans une émission je parlais de la question d'adresse. Si pa gen adrès, sa vle di tout bagay yo mache ansanm. Si pa gen adrès kote ke ou konnen kote moun sa a sou ebyen lisans li, li genyen adrès li sou li e se de vrè adrès, kote ke moun sa a li pa kapab fè yon pa, paske ou gen adrès li, ou gen tout enfòmasyon li, kote bagay ke nou pa kapab fè la mezanmi, fè apèl a de moun, de moun, m pa menm bezwen moun aletranje non pou sa, il y a des Haïtiens que je connais, ki peuvent le faire. Yo kapab. Gen de, gen de, gen de jèn timoun mwen konnen ke ki etidye kesyon rezo nan peyi Dayiti, gen de moun ki konnen sistèm bay enfòmatik trè byen, ki konnen konpitè trè byen, ki kapab fè sa yo m ap di nou la a. E dire ke se pou nou chache moun bay travay. Sa vle di nou gen chache fason pou nou bay moun travay nan sans sa a. E moun yo k al lekòl la, se pa pou anyen y al lekòl, se pou yo kapab travay. Donk genyen mwayen pou nou rezoud pwoblèm sa la, le problème de la, de la, de la circulation, kote ke tout moun fè sa yo vle, moun vire machin jan yo vle nan lari an, yo pa bezwen konnen e kisa k genyen, lari a chaje moun, pa genyen, moun vire nenpòt kòman. Rezon an, si te gen yon polis sikilasyon nan zòn nan, menm kote moun nan vire a ou rete li, epi ou ba li, ou ba li, ou ba li, ou ba li yon kontravansyon. Moun sa a, kontravansyon li genyen, li genyen anfen nivo li, li genyen M pa konnen pri li pa rapò a, sa vle di si moun nan pa konnen, si polisye a pa konnen biyè sa yo konsène sikilasyon, li pap konnen ki tip de montan pou l bay moun nan pou tèl ou tèl sikilasyon, e tèl fot ke moun nan li menm li fè. Donk sa vle di ke Nou bezwen sa mezanmi, tout bagay sa yo fò, e sak fèm di n sa, fòn gen de moun kap reflechi, fòn gen de moun kap panse, e sak fè mwen di ke moun ki rive nan gwo haut pozisyon yo, yo pa gen dwa nenpòt ki moun, fòk se de moun ki al lekòl, fòk se de moun ki aprann sa yap fè a, se de moun ki konnen sa yap fè a, nou paka pran nenpòt ki moun pa pa pa zanmitay moun nan se paske se zanmi w li te ye ou byen l se zanmi entèl ou byen a entèl ou pran l ou mete l nan tèl pozisyon ke l pa konnen sinon peyi a pap janm anyen fòk nou genyen de moun ebyen ki konnen sa lap fè a epi moun sa yo pral pèmèt ke vrèman peyi a li menm anfen tèl ou tèl pwen sa n kapab di a menm si tout bagay pa bon men sa a bon sak fè l bon se paske w gen yon moun ki konnen ki ladan l. Donk li enpòtan mezanmi pou ke nou kapab panse avèk kesyon sikilasyon an, li pa ka rete konsa pou yon moun ap fè, soti la anba lavil la pou al rive Petyonvil, pou oblije ap pase 3 zè tan nan wout lan, mezanmi li pa de miz, li pa posib, li enkonsevab pou ke nou kite yon bagay konsa, yon senpl choz konsa, yon bagay ki kapab rezoud.

Mete limyè tou nan lari an mezanmi pa gen anyen ke nou pa ka fè avèk la kesyon de pano solaire mentenan se beaucoup plus facile on l'avait fait quelques années de cela m wè ke bagay yo te kòmanm ap mache trè byen epi lè sa tou e sa fè ke nou genyen bezwen de polis de la circulation nan lari yo tou patou nan lari yo pou lè nèg pa respekte sa ou nèg li pran yon feu rouge ebyen li pa gen lòt bagay nèg sa yo se nan prizon yo mete yo Yon nèg ap pran limyè rouj se nan prizon yo mete li se vagabon moun sa ye moun sa se kriminèl li ye li te ka tiye yon moun paske gen lè tou fò n fè des emisyon egalman pou n aprann moun yo ki lè pou yo janbe lari moun pa ap vire devan machin konsa konsa se vre ke nou pa gen wout machin yo se a pa de tòkti y ape y ape mache men sepandan lè nou mete m ba w garanti lè n mete prensip lè nou mete lòd nan kesyon de la sikilasyon machin yo p ap mache jan yo wè y ap mache a la. Menm si wè w pa gen wout vrèman, men machin yo p ap mache nan jan y ap mache la. Donk li enpòtan pou ke nou kapab panse avèk sa mezanmi, pou nou fè peyi a yon lòt bagay. An nou pran bagay yo pwen pa pwen. M pale de anpil bagay, men m pa di ke n ap ka fè yo vap konsa, pran tout sa m ap pale yo. Men, m panse ke n ta pran yo pwen pa pwen pou n soti avèk, nou konnen sa a fin rezoud.

Pou ke nou kapab fòme moun yo, fè le civisme, aprann yo sètèn choz avan menm nou pini yo. Paske lè nou pral vini avèk dè lwa, dè lwa akonpanye avèk dè mezi, moun nan dwe te gen tan konnen sa deja pou l pa t fè l. Ou pa kapab rele yon timoun, le fè ke l fè yon dezòd ou pran l ou ba l baton san l pa t ou pa t janm te konn pale l de sa deja. Donk, sa vle di moun yo se de moun ke n ape mennen, se pa nenpòt ki, m pa konnen se pa bèt yo ye, menm si se te bèt. M panse ke li enpòtan pou ke nou nou kapab fòme yo, fè fè yo konnen sa yo dwe fè avèk sa yo pa dwe fè. Donk li vrèman enpòtan pou nou panse sou kesyon la sikilasyon nan peyi Dayiti paske li pa bon menm menm menm mezanmi. Li pa bon menm se tankou m ta di w se yon jungle. Se konsa m wè moun kondwi an lari an, moun vire nenpòt kòman, epi bloke lari an, bri pa l, vwa pa l la bloke, li vire nan lòt vwa a, lè w gade yon wout ki te gen 2 vwa, yo vin fè l tounen 4 vwa. 4 vwa a monte sèlman oubyen desann sèlman, pa genyen ankenn posibilite pou lòt moun k ap desann oubyen k ap monte a pase, pa gen ankenn mwayen menm ditou. Moun monte sou twotwa a, E pase machin sou twotwa, sa vle di menm pyeton pa gen kote pou yo pase. Mezanmi, nou pa ka kontinye viv konsa, fò nou viv tankou moun. Nou kapab fè sa, rezoud jan de jan de pwoblèm sa yo. Le prezidan, kan vou fèt le chwa de kèlken dan dan tèl ou tèl ministè, fò w fè chwa de yon moun ke w konnen ki konnen. Paske travay sa e pa prezidan ki pral fè l, Ni senatè ni depite, men sè lafè e an fè de la kominikasyon, ebyen pral genyen de moun ki responsab, moun ki responsab nan sikilasyon an fòk se yon moun ki konnen, ki konnen sa map di la yo, epi kounya la li menm li gen de moun ki ap travay de ajan kap travay ansanm avèk li ke yo fòme ki pral fè jan de travay sa yo. Epa tou e sak fè gen de delegasyon de pouvoir Genyen chak moun ki gen yon bagay yap fè, le fè ke chak moun gen yon bagay ke yo ape fè, ebyen tout bagay ap mache byen. An nou panse ak sa mezanmi pou wè kòman nou ta soti nan kesyon mòd de sikilasyon ke nou gen an Ayiti. Nou pa ka pale de kesyon sikilasyon ditou si se nan eta sa a nou kontinye ap fonksyone bèt se anfen se tankou se yon pil bèt ki lage nan yon savann. Li pa posib mezanmi pou ke na pe fonksyone konsa. Pa bliye ke yon voiture, yon machine, son bagay mekanik ke li a nenpot ki moman li ka gen nenpot ki pwoblem. Le w tande yon machine pran pann menm nan lari a bon bagay yo bloke net. Mwen di mezanmi fo nou gen de moun ki la ki ap responsab pwen sa pou permet sikilasyon li byen fet. Pa selman a Port-au-Prince men dan

Donk se dire ke li enpòtan pou nou genyen de moun ki responsab nan ka sa. Lòt bagay ke m te vle parle de li egalman se la kestyon de asirans, kestyon asirans machin. Yon moun gen yon machin an Ayiti, ou tande yo di w konsa ke pou al asire l. Se trè byen. Men se kwa lasurans? Lasurans pa gen ankenn lòt definisyon mezanmi, bagay la li eksplike te mwa li eksplike tèt li, ou asire w, ou asire w, sa vle di nenpòt kilè machin mwen gen yon pwoblèm, nenpòt kilè mwen gen yon pwoblèm, mwen asire, machin mwen asire, sa vle di ke kote ke m ap peye lajan m nan li responsab machin mwen an, Nenpòt pwoblèm machin mwen an gen, li responsab. Men an Ayiti, èske se sa l ye? Dayè, sè Leta ki è responsab de sèt afè, bagay sa a pa ka rete nan men Leta. Mwen konnen, ekoute, moun ki nan Leta yo, la, moun nan ka, depi l gen yon machin, fò l al anrejistre li nan sikilasyon. Fò l al anrejistre li Pou machine nan li k fonksyone nan peyi a se trè byen li gon yon fi li gon kòb ke l pral peye pou sa l gon frè ke l pral peye pou sa se nòmal men sèt kesyon vou vous aple sa vous aple sa asirans mezanmi lè machine moun nan kraze l fè yon aksidan li gon pwoblèm lè sa wap responsab ou dwe responsab li paske w rele sa asirans Lè machin moun nan gwo pwoblèm kounye a ou fè ou ka entèveni. Si machin moun nan kraze nèt li pa ka ranje fè ou ka achte l ba li paske se sa yo rele asirans. Chache yon lòt non mwen konnen ke al anrejistre machin nan. Dayè menm lè ke ou rete yon polisye rete yon moun li mande l kote kote anrejis kote anrejistreman ou bagay de se jan. Ok kote Ebyen ok se moun al li anrejistre machin paske tout machin tout motosiklèt kap fonksyone nan peyi a li dwe anrejistre yo dwe konnenl avèk adrès moun nan esak fè nou pale de adrès fò gen adrès e avèk adrès moun nan nimewo telefòn ni an fèt tout enfòmasyon ski konsène la pèsòn dat de nesans li tout sa yo moun sa yo li moun nan ou dwe gen tout enfòmasyon moun nan nan sistèm nan. Men sepandan lè nou rele sa asirans, non mezanmi sa pa gen sans, se abi nap fè moun nan, nou fè moun yo peye yon pil lajan nou rele sa asirans e ou di konsa wè polisye a gade sou machin moun nan li di konsa asirans ou fini wi, asirans li fini. Kisa? Ou dil pou lal peye lori asirans li peye. Men lè moun nan li tou machin li kraze nan lari a oubyen l gon pwoblèm ki

Ebyen lè sa a konpayi asirans lan li menm yo rele li, li vin fè konsta epi kounye a la pou l kapab pran swen machin moun nan ba li. Nou menm pou n rele pa nou an anrejistreman, kote ke moun nan la l anrejistre machin ni nan kesyon nan sistèm leta a, nan sistèm sikilasyon an. Wi li gen yon fi li pral peye pou sa men tout pil lajan sa yo nou monte l tant tout tan nap fè moun nan peye a si nou rele l asirans lè moun nan gen yon pwoblèm fò nou peye fò nou ka responsab pwoblèm li an paske asirans pa vle di lòt bagay ou gen yon mezon ou ka asire li wap peye yon lajan pou li chak mwa ou gen yon machin ou asire l wap peye yon machin wap peye yon lajan pou li chak mwa kèlkeswa sa w genyen koute menm rad gizou a si w vle asire l ou ka asire li E li chire e byen pou yo achte l ba ou. Kèlkeswa bagay ke w genyen ou vle asire l ou ka asire l. Tout mèb ke w gen anndan lakay ou vle asire yo ou ka asire yo. Non konpayi dasirans. Men lè kounye a ou gen yon pwoblèm e byen se konpayi dasirans sa ki responsab li menm kounye a pou l entèveni. Ebyen se la a jan de mis de erè sa yo pou nou pa fè nan peyi an moun kap dirije leta yo tout moun ki vini se menm bagay la youn pa janm wè anyen se tankou a son bann moun ou pa konnen tout se menm kap dirije nou e se sa ke nap pale fò nou genyen de moun ki genyen ebyen ki gen vizyon, ki gen bon konprann, ki konprann ke pou nou pa pran tout moun pou egare, paske tout moun pa egare vre jan nou konprann nan. Gen anpil Ayisyen ki gen anpil lespri. Anfen, tout moun aksepte l paske yo pa konnen. E sa k fè tou ki fè ke nou pa vle fè, nou pa vle fè le sivism pou n aprann moun yo lè dwa e lè devwa. Ayisyen nou se sèlman lè yo rive nan ofis leta yo konnen ke sa e devwa yo, yo di yo se e devwa ou pou fèl men li pa janm gon dwa. E kote mezanmi la kesyon de d'assurance, la kesyon de la circulation m swete ke pou nou mete men ladanl paske lè yon gouvèneman ou vini ou vini ou jwenn tout bagay yo pa bon ou menm si ou pa ka fè tout men tanzantan fò w fè yon bagay fò w rezoud yon pwoblèm si tout moun ki vini tout pwoblèm yo se moun ap mete sou lòt Se pwoblèm ap mete sou pwoblèm, sa vle di pa janm gen ankenn anyen, ankenn solisyon pou oken pwoblèm, sa vle di nou la nap anpile pwoblèm sou pwoblèm. Donk, ou ka vini ou pa vin fè, ou pa vin fè, ou pap ka fè tout, paske l tèlman, nou tèlman gen pwoblèm, men atlis, sa ki genyen an, omwen sa w ka fè a, se fè li, mete prensip, lè

Disons mieux, en Haïti, ou dwe al anrejistre nan OAVCT, m kwè se konsa yo rele li, ok, pou al anrejistre li paske fòk machin nan li anrejistre, se nòmal. Gon yon lajan w ap peye pou sa. Men la question d'assurance mezanmi, si nou toujou kontinye ap rele l asirans, il faut que lè machin moun nan gen yon pwoblèm, pou n kapab entèveni. Merci anpil mape kite nou la ke bondye kapab beni nou e beni peyi a beni moun kape dirije yo touche keur nou touche keur le tou le tou les haitian pou ke nou kapab konnen son pèp nou ye pou nou viv tankou yon pèp merci anpil babay on se verra la prochaine fois.